Tankou, si w vle, si w vle gen konesans, ebyen branche Radio TV e pataje l avèk yon zanmi w e abòne avèk chèn YouTube lan pou w kapab jwenn fòmasyon sa yo. L ap enpòtan e n ap avanse. Kòm nou te deja di w li, aswè a, nou genyen pou nou pale w de, de liv. Actes des Apôtres Li enpòtan pou n di w Actes des Apôtres li gen 28 chapit ladan l. Li gen 28 chapit e ki sa Actes des Apôtres la ye li menm? Se resi è se resi dè zak dè zapot se senkyèm liv nan nouvo testaman. Piske se senkyèm liv nan nouvo testaman. E trè byento nou gen pou n vin pou n pale w de Ansyen e Nouvo Testaman, ki sa ki pou ki sa yo rele Ansyen e Nouvo Testaman. Men n ap kite sa la, men jodi an n ap pran liv Ak dè Zapotre. Se pou sa ke yo s on resi ki li l on resi ki sa on resi ye? Yon resi se tout sa Se tout sa ke yo te fè, Apot yo te fè, yo vin konkli li nan Liv Ak dè Apot sa. E ak Liv Ak dè Apot sa ki nan Nouvo Testaman ki se senkyèm liv nan Nouvo Testaman, nou di li te, li fè pati èv ki dedye A Théophile. E li atribye avèk Luc, nou konnen byen, trè byento tou nou gen pou n pale de Luc, Luc se yon doktè ke misye te ye. Pa la tradisyon kretyèn, kòm lè kret, kòm lè lè chèrchè modèn. La premyè pati etan Levanjil selon Lik. Sa vle di, nou wè Ak dè Apot la, nou pral pran Ak lan pou nou kapab dekòtike s a, s a ki fonksyon, pou ki sa yo la, pou ki sa yo te rele l, yo te rele Ak dè Apot, e ki sa k gen anndan Ak la ki fè yo rele l Ak dè Apot.

Ak Apot yo, yo te toujou mete yo osèvis Mèt la. Yo te toujou ap adore Mèt la. Se sa ki, se pa san rezon yo ekri Actes des Apôtres la, se ak tout Apot yo. Se tout sa Apot yo te fè ki dekri nan Actes des Apôtres. Se pou rezon sa yo rele l Actes des Apôtres oubyen Resi Resi dè Apot. Yo te gen pou rele l Resi dè Apot tou. Se tout sa Apot. Apot yo, yo te, yo te, yo te rete nan sa yo rele adorasyon. Se sa k fè nou menm, kòm sèvitè la t ap pale yè de kretyen otantik, sa vle di yon kretyen otantik, nou wè Apot yo, se te yon, se te kretyen otantik ke yo ye. Pou ki sa nou di se kretyen otantik? Paske yo te rete nan adorasyon. Sa vle di yon kretyen, si w rete nan adorasyon, ou se yon kretyen otantik an menm tan, Ou se yon yon bon kretyen. Sa ki sa fè n di w aswè a, premye lèt A a, li se adorasyon. Nan Actes des Apôtres, se adorasyon. Apot yo, yo te rete nan nan adorasyon. Li enpòtan aswè a pou mwen avèk ou nou chita sou sa yo rele nan adorasyon. Frè Anel Inovil, Bondye beni w. Ke Bondye beni w sèvitè. N ap pran lalètre C. Nou wè, Apot yo, yo te rete nan adorasyon. Piske yo nan adorasyon, si kretyen, si kretyen an, li nan adorasyon, ebyen, n ap pran lalètre se, nou wè, kretyen yo te rete nan kominikasyon. Apot yo, yo te rete nan kominikasyon. Lèt, lalètre se, se kominikasyon. Nou wè, nou soti nan adorasyon, nou tonbe nan kominyon. Kominyon oubyen kominikasyon se kominyon. Apot yo yo soti nan adorasyon y ap adore Mèt la, e Apot yo yo te rete nan nan kominyon. Yo te ini yo ansanm, yo te youn renmen lòt. Se sa, se sa ga, se sa travay Apot yo. E se sa kretyen otantik lan. Apot yo se son dè kretyen otantik ke yo te ye, paske yo te rete nan adorasyon. Adorasyon pou kiyès? Pou kiyès y ap fè adorasyon an? Se pa fè adorasyon pou tèt yo, pou yo fè elòj pou tèt yo, men se adore Lesenyè, se adore Lewadèwa, se adore Lewadèsyèk, se adore Lewa de linivè. Se sa apot yo t ap fè. E yo te rete nan kominyon. Nan kominyon, ou wè, yo rete yo ini yo ansanm. Yo ini yo ansanm. Apot yo, yo chita yo ini yo ansanm. Pwoblèm pa youn se pwoblèm pa lòt la. Se sa ki se sa k travay kretyen an jodi a. Anpil moun Bon lèse m di w yon bagay Anpil moun di yo rele apot yo rele tèt yo apot yo pa menm konn sa k apot la Si w ta pran ak la pou w pote l bay moun nan pou l ta defini ki sa ak la li pap menm kapab epi moun nan di l se apot. Anpil moun bay non yo tèt yo rele yo apot oubyen yo rele yo ak e yo rele yo apot kisa k te non sa vle di ak la fò fò w poze l en apot yo te poze ak lan epi se sak fè yo soti nan adorasyon y ap adore mèt la e yo te rete nan pafè kominyon yo te rete nan kominyon sa se la lètre se nou pral tonbe nan la lètre te. Lalètre te nou jwenn se temwanyaj. Temwanyaj, temwanyaj se diplòm ou. Ou pa t konn sa? Temwanyaj yon kretyen oubyen yon pastè, yon yon dyak, yon evanjelis oubyen yon apot se diplòm ou. Gen moun ki di temwanyaj la, temwanyaj se lè, non, lè Bondye, lè Bondye sove w nan yon aksidan pa egzanp, se pa yon temwanyaj li ye. Non, sa se, se pa sa temwanyaj la. Nou konn tande dèfwa, yo konn, lè y ap mete yon pastè, yo di fò yo jwenn yon temwanyaj. Oubyen lè y ap batize yon moun, yo di fò yo jwenn yon temwanyaj. Se konduit ou ki temwanyaj ou. Èske ou konprann? Se sa k fè nou di l se diplòm ou. Temwanyaj la se diplòm ou. Epa temwaye pou al di men sa ou te nou aksidan non epa sak temwanaj la trè byento nou gen poun vin avèk sa poun di w kisa ou ye men temwanaj la se diplòm ou temwanaj la se se ak ou se sa ou fè se li temwanaj la en se konduit ou se li ki temwanaj la se sa apot yo yo te yo te. Se temwanyaj, nan la lettre te se temwanyaj, se yo te gen sa yo rele yon bon konduit, apot yo te te mache byen. E se ou menm antanke kretyen de no jou oubyen ou sa yo rele kretyen otantik èske reyèlman w ap ou gen yon temwanyaj? Si w ap mache legliz ou pa gen yon temwanyaj ou poko ou poko ou poko kretyen. Paske apot yo t ap mache avèk Mèt lan, yo te gen temwanyaj. Yo te gen sa yo rele temwanyaj. Premyèman, premyè lèt la se te A ki se adorasyon. Apot yo te rete nan adorasyon, yo t ap adore Mèt la. Dezyèm lèt la ki se lalètre C, apot yo te rete nan sa yo rele kominyon, kominyon fratènèl. Pa nenpòt ki kominyon, kominyon fratènèl. Sa vle di, yo te gen, yo te, yo te gen yon sa yo rele yon kominyon antre yo menm. Yo te rete kole sere sere, paske yon kominyon fratènèl. Lafwa yo, nan fwa yo, yo te rete komi, yo te rete an kominyon. E twazyèm lèt la ki se te, nou wè, Apot yo, yo te, yo te gen sa yo rele temwanyaj. E konduit yo. Li te di, Kisa, kisa yo ye? Pandan ke y ap fonksyone, pandan ke y ap mache, konduit yo di kisa yo ye. Se temwanyaj. Èske jodi a, èske ou menm ou gen temwanyaj? Èske ou gen temwanyaj lakay ou? Lakay ou. Temwanyaj ap soti depi lakay ou wi. Paske lè ou pral, lè ou pral plonje nan, lè ou pral batize, hein, lè ou pral batize. Kisa yo di? Yo di fòk gon moun ki lakay ou ki vin temwanye. Eske reyèlman ou diy pou yo kapab plonje ou? A, ou wè kote temwayaj la? Sa vle di ou wè se konduit ou. Sa vle di si ou pa gen yon bòn konduit lakay la, yo pap vin temwanye pou ou. Sa vle di fòk ou gen yon konduit lakay la, fòk ou ou mennen bak ou byen lakay la. Sa vle di fòk levanjil la kòmanse depi lakay ou, se pa lèw nan legliz lan, gen moun se pandan yo legliz lan, pandan yo sou chè lan yo konnen yo gon bon konduit hein, gen moun konsa wi, pandan jou dimanch lan rive, lè jou dimanch lan rive yap yap prese oubyen lè sentsèn nan yo pral pran sentsèn se lè sa yo mete yo kòm yon ti sen. Yo pa ka kraze Yo pa ka kraze on ze anba pye yo etandi se si w mete on kokoye anba pye yo y ap kraze wi Anpil moun konsa anpil moun legliz m pap di kretyen paske kretyen an pa ka konsa kretyen an pa kretyen otantik la pa ka konsa an verite li pa ka konsa li pa ka konsa men anpil moun legliz konsa pandan yo legliz la yo se sen. Ohh si wap chèche yon ti agneau pou pran lèw anndan legliz la ou lèw anndan legliz la wa di wè tout moun sa yo se moun ki pral nan syèl pase pou jan yo konpòte yo gen moun ki tèlman gen moun ki panse mete rad long rive anba pye yo prèske pase anba pye yo se sak kretyen no. Se kondwit ou lè w nan mache a. Hein gen moun lè l nan mache a gade lòt sè a paka pwoche kote l. Si sè a pwoche kote l kote kominyon an la. Hein kot kominyon an. Bon sè a paka pwoche kote w kot kominyon an. Pa gen kominyon hein. Pa gen kominyon. Sè a paka pwoche kote w. Hein lè w nan mache a depi yo di w depi yo di a ou gintan ou gintan monte men kote adorasyon pandan w nan mache a ou dwe gen yon kè yon kè chan sou lèv ou hein wap fredone ou nan adorasyon hein se pa lè w legliz la sèlman w bezwen adore pou fè moun wè ou se ou ap adore nan. Se pa sa. Lè w lakay la, nan mache a, kèlkeswa kote w pase a, ou, adorasyon an dwe nan ou, w ap bay Mèt la adorasyon, w ap bay Mèt la louranj. Kominikasyon, kominyon, ou dwe toujou rete an kominyon pafè avèk, avèk Mèt la, non sèlman avèk Mèt la, men avèk sila, avèk frè ou yo. An nou imajine, nou, si nou pa ka viv an kominyon avèk frè nou, kòman n pral di nou gen kominyon avèk Mèt la? E pa san rezon Labib di, Si ou gen pou vin depoze ofrand ou nan twon an, si ou gon frè ke ou pa byen avèk li, wèl, si ou gon frè ke ou pa byen avèk li, ki sa ou fè? Se kite ofrand la nan, al rekonsilye, hein, al fè kominyon, sa a bèl wi, al fè kominyon avèk frè ou la, al fè kominyon avèk sè ou la, e apre sa w'ap vin depoze ofrand la. E tandiske, Gen gen nèg kounye a la aktyèlman la kap mande moun lajan sou paypal pou yal depoze kòb pou yo pou pou dim. Kòman ou konprann bagay sa? Hein? Kòman ou bon moun nan bagay yo grav wi. Bagay yo grav. Ou pa menm konn kòman lap viv, ou pa menm kòman lap fonksyone hein. Non nan moman sa bagay la li di anpil wi. Anpil pastè fèl. Men map diw sa, sa yo se demachè ke yo ye. Sèvitè a di li se demachè ke yo ye. O, plis ou mwen, o mwen fòn ta gen yon kominyon. Ki kominyon gen avèk sèvitè a, avèk sèvant lan pou rive jiske la? Hein? Non, fò rete an kominyon. Al de, vin rekonsilye avèk frè a, rekonsilye avèk sè a, epi aprè sa wap vin mete ofrand ou an nan nan twon an. Se sa kretyen an, se sa e travay apot yo sa. Yo te ret an kominyon, e yo te gen temwanyaj konduit yo. E ou menm, evèk, pastè, e dyak, ki temwanyaj ou? Ki temwanyaj, ki sa ou fè pou yo temwanye? Èske, èske fidèl ou yo ka temwanye pou ou? Èske fidèl ou yo ka temwanye pou ou? Ou menm k'ap, ou menm frè ki legliz lan, Èske fidèl yo ka temwaye pou ou? Ou menm k ap fè Ecole du Dimanche, èske frè yo ka temwaye pou ou? Èske elèv yo ka temwanye pou ou? Fò w gen temwanyaj! Yes, fò w gen temwanyaj. Fò w gen sa yo rele temwanyaj. E katriyèm, e katriyèm lèt la, ki se E. E! La lettre E se ansèyman. Ayayay sa bon. Ou pa ka lakay mèt la pou pa gen ansèyman. E pa san rezon otè a chante li di, Fòme mwa pou ton sèvis, a ton lekòl, o Senyè. Ou pa ka. Ou pa kab sèvi Mèt la, se li menm ki gen fakilte sa, se li k pèmèt moun aprann, se li k pèmèt moun gen fakilte pou l pou l kon pou l aprann, pou l ansenye. Ou pa ka rete pou pa pou pa gen ansèyman. Lè w lakay Mèt la, Mèt la li pran ou, li fòme ou. Menm jan lè l te rankontre avèk avèk sèvitè a ki te sou sou sou lamè a ki t ap ki t ap peche, Pyè, li pran l, hein, li di l, Lèse bak la epi swiv mwen. Kounya ou pap pechè dòm ankò, ou pap pechè pwason ankò, men wap pechè dòm. He? Kou, li pran, li pran Pyè! Ou ka imajine w kòman Jezi pran Pyè? Ekskize m ekspresyon an, tou santi pwason! On nèg ki nan lamè ap peche, he? Tou santi pwason, li pran misye, li di, Mesye, lèse filè a e vin jwenn mwen. Men èske l pran Pyè l voye l konsa? Non, li pran Pyè, li fòme l, li ansenye l. Li ansenye Pyè e mentenan Pyè pral preche kounye a. Li fòmel epi la li ale kounya m mete w nan lari kounya w kapab pase l fòme l se sa se sa kantik la di fòme mwa pou ton sèvis a ton ekòl o senyè èske ou menm jodi a èske w pran ansèyman lakay mèt la èske w santi reyèlman mèt la fòme w. Li rete a ou menm pou w wè egzakteman èske reyèlman Mèt la fòme w. Èske w santi ou pran fòmasyon lakay Senyè a? M ka poze tèt mwen kesyon sa tou. Li yon kesyon pou chak oditè, oditris k ap tande Radyo TV Devwe Pou Kris aswè a, èske, èske ou santi ou gen ansèyman Mèt la lakay ou? Ou kapab pwofesè, ou kab gen doktora epi ou pa gen ansèyman mèt la lakay ou. E pa sa, e pa sa, nou pap pale w de doktora, ou se enjenyè, ou se, ou se sesi, ou, non e pa sa nap pale. Eske ou gen ansèyman mèt la lakay ou? Eske mèt la fòme w? Bon, lèsem di w yon bagay. Toutotan ke ou pa fòme lakay Senyè a, ou poko janm fòme. Ou ka konprann sa? Ou mèt al lekòl, ou fè, depi ou pa fòme lakay Mèt lan, ou poko fòme. Se poutèt, se pou rezon sa ke nou di, dèfwa, gen, gen pastè ki, ki aple, nèg ki aple a, Mèt la pran li, li fòme l. De, nan li, ou wè, lè w wè li, ou wè Jezi Kris. Si w wè yon kretyen, lè w te wè Apot yo, kisa w te wè? Ou te wè Kris. Lè w wè apot yo, ou wè Kris. Anben, si w wè apot yo, ou wè Kris. Anben, jodi a, si apot yo pa la, si w wè, si w wè m, ou ta sipoze wè Kris anndan m. Si yo wè w, yo ta sipoze wè Kris anndan w paske w se, ou se kretyen. Èske, èske, èske nan vwazinaj la yo wè Kris anndan w? Èske nan travay la yo wè Kris anndan w? Èske w vrèman ou, ou resevwa fòmasyon lakay Mèt la? Ou ka konnen, ou ka santi lè yon moun gen fòmasyon, li pa pale menm jan avèk tout moun. Ou ka konprann sa? Ebyen, lè moun nan lakay mèt lan, li pa ka pale menm jan avèk tout moun. Fòmasyon li, li gen yon fòmasyon ki diferan. Et pa bliye ke m di w se pa lekòl, se pa lekòl, al lekòl, fè, fè, fè doktora, se pa al, e pa sa. Ou ka fè doktora epi tandiske lakay mèt la, ou pa vo anyen. Se pay plis pay egal pay. A ou ta, ou, ou ka gwo pastè, ou ka gwo bishop. Devan Leseyè se pay plis pay egal pay. Ou konprann? Epi ti frè a, hein, yo rele yo ti, ti tèt mare, se pa yo konsa yo rele yo. Ti frè a, ti sè a, epi se li ki, se li ki dwat devan Lesenyè, se li ki gen fòmasyon, se li Lesenyè fòme. Men piske se ti a, hein, se ti frè a, epi se ti sè a, li rete nan kwen an. Men pa bliye, li gen yon moun ki konnen l la. Oy ou menm ki gwo bishop ki swadizan di hein ki swadizan di ki ta moun ki resevwa fòmasyon epoutan yo twonpe nap avanse nou pran premye premyè lèt lan ki se A kisa nou jwenn nan A nou jwenn nou jwenn adorasyon nou pran lèt C a. Nou jwenn ki se kominyon. Nou pran lèt te a ki se temwanyaj. Nou te pale de temwanyaj la se pa menm jan nou wè lè moun yo di moun pral temwaye antre nan legliz e di konsa yèswa m pat gen manje Jezi vre non e pa sa temwanyaj la temwanyaj la se diplòm ou nou te di l se se se se kondwit ou dakò. Temwanyaj la se kondwit, se fason w fonksyone lakay la, nan lari a, nan travay la, se li k diplòm ou, se li k temwanyaj ou. Si w al nan travay, gen moun si y al nan travay yo pou yo ta di ki temwanyaj, pou yo ta mande patwon an temwanyaj de li monchè, y ap y ap revoke l menm jou a paske li pa genyen sa yo rele yon bon temwanyaj. E gen moun, gen moun l bi ban men. Gen moun biban men, si yo ta al lakay yo kote yap fonksyone pou yo ta mande kòman yo fonksyone la biban men ebyen yap fè zewo pa bliye pa bliye m sonje sa gen 2 semèn de sla kote sèvitè a tap pale de Jerizalèm ebyen Jerizalèm se lakay la enh lakay la madanm pitit eske eske yo baw pèmi E, èske yo ba w pèmi pou w gen temwanyaj sa a? Èske yo ba w pèmi pou w kapab preche levanjil sa a? Èske w la? Èske yo ba w pèmi sa a? M pa konnen. Ou menm ki konnen. Gen yon moun, gen, gen de moun, gen twa moun ki konnen w. M ap, an pasan m ap tou di w sa, gen twa moun ki konnen w. Premyèman, Bondye konnen w. Dezyèmman, Satan konnen w. Twazyèmman, ou konn tèt ou. Ok? Twa moun sa yo konnen w. Premyèman, Bondye konnen w. Dezyèmman, Satan konnen w. E ou menm ou konn tèt ou tou. Ou pa bezwen moun, ou pa bezwen moun ap di w yon bagay. Si w pa fè yon bagay yon moun di sa pa fè w anyen, sa pa ka deranje w. Ou konprann? Paske ou konn tèt ou. Bondye konnen w. E satan konnen sou Moun sa yo konnen hein bondye konn ak ou hein pa san rezon non bondye konn ak ou e ou menm tou ou konnen ou pa bezwen moun diw men ou kon ou konnen e nap pran senkyèm lèt la ki se la lèt S. Lalètre S, ki se servir, hein, servir. Gen moun ki pa dakò pou l sèvi, hein. Ou la pou w sèvi. Depi w se kretyen otantik, ou la pou w sèvi, hein. Lè w se yon moun ki sèviyab, hein, lè w se yon moun ki sèviyab, ou se yon moun ki sansib, hein, ou sansib. Ou sèvyab, ou toujou prèt a rann sèvis, ou toujou prèt, frè ap soufri ou toujou prèt a sèvi li. Se sa wi, se sa wè apot yo sa, apot yo te la pou yo sèvi. E ou menm, jodi a, poukisa w la? Èske w la pou fè senk bagay sa yo? Senk bagay yo apot yo te konn fè, èske w santi w prè pou w fè yo? Gen moun ki pa dakò pou yo rele yo sèvitè non. Gen moun ki pa dakò pou yo rele yo sèvitè. Bon pou Dye, Jezi ki li te dakò pou yo rele l sèvitè wi. Jezi te sèvi hein. Li dakò pou yo rele l sèvitè. Èske w dakò pou yo rele w sèvitè? Fò w sèvitè pou yo rele w sèvitè wi. Fò w ka sèvi pou yo rele w sèvitè. Aswè a, n ap kite w avèk senk pawòl sa yo ke nou jwenn nan Ak. Nan Ak la, nou detaye chak lèt yo e nou ba w siyifikasyon yo. N ap kite w ak senk mo sa yo. Nan premye a ki se A, la lettre A nou jwenn se adorasyon. Dezyèm nan nou jwenn se ki se kominyon. Twazyèm nan nou jwenn te ki se temwanyaj. Katriyèm nan jwenn e ki se ansèyman. E senkyèm nan jwenn ès ki se sèvir. Èske w prè pou sèvi? Radyo TV devwe pou Kris, li prè pou l sèvi w. E pa san rezon l mete l o sèvis ou, li prè pou l sèvi w. Radio TV bezwen gen temwanyaj, Radio TV bezwen adorasyon, Radio TV bezwen gen kominyon ak tout ak tout abòne l yo hein, ha li bezwen gen kominyon, e pa san rezon, e pa san rezon nou bezwen nou bezwen gen kontak chak moun k ap tande emisyon an pou nou kab gen yon pou nou kab rete nan yon pafèt kominyon. Nou renmen sa, nou vle sa, nou vle rete nan adorasyon. Radio TV vle rete an adorasyon avèk chak moun k ap tande radyo a. Li re, li dwe rete an kominyon avèk chak oditè, oditris li yo. Nou vle rete, nou vle gen yon temwanyaj. Nou la? Nou vle gen yon temwanyaj. Radyo TV dwe gen yon temwanyaj. E chak oditè k ap tande Radyo TV, nou dwe gen yon temwanyaj. E, katriyèmman, nou bezwen sa yo rele ansèyman. Se poutèt sa, Radyo TV, li vle fòme moun tou. E pa san rezon. Nou vle fòme moun, nou dwe gen sa yo rele ansè, ansèyman. Non sèlman ansèyman de lapawòl, E nou pa dwe egoyis tou si w konn yon bagay fò w pataje l avèk avèk frè w la. Hein? Ou dwe pataje l. Se sa Apot yo te fè. Yo te pataje antre yo menm. E senkyèm bagay la se sèvi. Èske radyo radyo TV Leve Pou Kris li prè pou l sèvi w? Ou menm èske w prè pou w sèvi yon frè w? Èske w prè pou w sèvi yon sè w? Lè w pataje misyon se sèvi w sèvi. Ah ou pa tap janm konprann sa. Ou pa tap janm konprann sa. Lè w pataje emisyon avèk yon frè ou fè l tande l, ou sèvi l. Si ta pral gon bagay ki ta pral rive l, li tande yon grenn pawòl epi li reflechi epi ou sove lavi l. Se poutèt sa nou ankouraje w abòne w avèk kanal YouTube lan ki se Radio TV Devwe Pou Kris. Li enpòtan, li enpòtan pou w pwopaje levanjil la. Li enpòtan. Aswè a, si w fè sa, Bondye gon gras spesyal pou ou. Li gon gras spesyal. Ke Bondye beni w. Ke Bondye pase avè w. Se te sèvitè w, frè w, zanmi w, Lebrun Jean Amos ki te nan mikwo a, e sèvitè nou, frè Mackendy Florival ki se pdg radyo a ki te nan liy teknik nan. Ke Bondye beniw, ke Bondye pase avèw yon lòt pwochèn okazyon pou yon bèl bèl emisyon konsa, ke Bondye beniw pa bliye depiw fè 6 è demen si Dye ve nou branche sèvitè nou ki se pdg radyo a ki se frè Marckendy Florival a demen si Dye ve e tout rès semèn nan bèl pwogram ke Bondye beniw. Ann deguste mizik sa pandan ke m pral priye pou nou, nap mande pdg a pase mizik la e nap priye. Sègnè etènèl nòtre Dye nòtre a nòtre kreyatè mèsi sègnè mèsi papa mèsi sègnè nou di w mèsi sègnè pou gras ou pou favè kout anvè nou lefètke ou ba nou chans sa pou nou kapab la sègnè. E nou do mèsi senyè pou pawòl sa yo ke ou te mete nan nou senyè poun te kab pataje avèk oditè nou yo oditris nou yo na mande w tanpri chè papa ede nou a rete an adorasyon ede nou a rete an kominikasyon ede nou a gen yon temwanyaj ede nou a gen yon temwanyaj senyè ede chak sèvitè e chak sèvant a gen yon temwanyaj ede nou a rete nan ansèyman lakay ou ede nou a yon sèvitè Tanpri Senyè fè sa pou nou. E nou remèt sware a nan men w Senyè. Pèt ke sware a pa yon sware de montay deplase, yon sware de wòch oubyen yon sware de viktwa. Tanpri Senyè avèk nou pa kite nou sèl. E nou remèt chak oditè yo nan men w Senyè. Spesyalman frè Anel Inovil Senyè, kote nou gen sèvit nou gon frè ki desede, kote malfektè.